Malgre desepsyon, imilyasyon, moun ap pale w mal tribò pa bò, pa dekouraje. Ann gade ansanm avèk mwen istwa jodi a. Jèn gason sa ki t ap vann tenis, epi lòt la ki te kondisip li ki t ap pase l nan betiz paske l ap vann tenis. Men, lòt jèn gason an li menm ki pa t ap fè yon bon bagay nan kominote a. Se konsa yon machin vin kanpe epi youn lonje dwèt sou li ki di men misye. Se konsa yo pran li, yo arete l, yo ale ansanm avèk li. Lòt zanmi l lan ki te kanpe bò kote l la te vrèman etone, y sezi. Epi se konsa yo rale zam sou misye, yo pran l yo antre ansanm avèk li anndan machin nan. Men jèn gason sa li menm se paske l te nan dil ki te pèmèt ke l te gen mwayen pou l te viv. li tap imilye lòt zanmil lan. Epi se konsa yo rale zam sou li anndan machin nan yo kòmanse bat li paske li fè yon move dil. Yo ale ansanm avèk li, yo tirel anndan machin nan, yo debake ansanm avèk li. Yon jou aprè se konsa ke yo fin touyel epi machann tenis lan li menm li tap vann tenis, li kontinye ap franchi wout li yon fason poul ta jwenn yon bagay poul fè pou l kapab viv ansanm avèk pitit li a. N ap reflechi de move moman ke l pase nan lavi l paske li fè yon jounen nan lari an jodi an l ap vann tenis anyen pa mache pou li. Li pa vann menm yon grenn tenis. Ebyen lòske l pa vann tenis li gen yon timoun pou l pote manje bay lakay li, li oblije deside pran desizyon l pou l al anba yon raje kote ki gen fèy pou l al chache fèy yon fason pou l kapab pran swen pitit li a. E tèt li nan raj li a se konsa vrèman lap chache fèy paske pitit li a li pa konn sa lap bal manje li pa gen anyen ditou poul pote pou li nan kay lan lap kase fèy epi lap di Bondye di yon mo pou mwen paske soufrans yo di anpil pou mwen mwen pa kapab ankò mwen santim vle dekouraje se konsa nan chache fèy nan chache fèy epi li vin voye jel li gen kòmsi wè yon moun atè. Epi li di, A, genlè se mèt jaden an k ap fè makak, k ap siveye moun pou moun pa vòlè. Epi se konsa, lè l gade l wè moun nan kouche, li pa janm pran nen, epi l kouri l al sou li. Lè l al sou li, lè l voye je l, li wè se jèn gason ki t ap imilye l paske l t ap vann tenis lan. Se la ke yo touye jèn gason sa a, se la yo vin lage l. L ap souke l, l ap souke l. Li santi l yon ti kras pran nen. Li di, A, li pa mouri. Menmsi m pa kapab pote l. M ap reziye m kanmenm, m ap mete l bò lari an epi m a rele lòt moun vin ede m. Se konsa vrèman li leve jèn gason an, li pote l. Malgre tou, li pa kapab, li rive kote ke li pran poz paske jèn gason sa a, li vrèman peze. Epi li vin arive lakay li ansanm avèk li, li mete jèn gason an kouche. Li metel kouche lap soukel paske pou li menm li pa panse mesye yo t tirel li panse mesye yo ka bat li men l pat panse si mesye yo te tirel epi lap pase twal nan figil li pran dlo lap rele zanmim kondisip de klas mwen silvouplè non pa mouri epi etant lap retire rad sou li se konsal voye jel li wè yon san bò kòt li epi li wè kote yo tire jèn gason sa li di waw bagay yo vrèman konplike. Epi li leve l, li retire rad sou li, yon fason pou li gade ki sa l ka fè. Men lòske se bal li pran, li pa, li pa doktè, li pa ka retire grenn bal la, li oblije deside di ke se lopital pou l mennen l, li pa ka fè anyen. Li oblije mennen l lopital. Apre li sot mennen Kado lopital, se konsa, l ap pase bò lari an, li jwenn yon demwazèl, li salye l. Demwazèl la salye li, epi li di, Vini m pale w. Men demwazèl la vrèman tris. Li pa bon ditou ditou. Lè demwazèl la rele l, li di l, Kòman w ye? Li reponn demwazèl la, li di l, Mwen anfòm. Demwazèl la di, Mwen rete nan kay sa la. Pase kote mwen tousuit apre ou fin la, sot lakay ou paske mwen konnen ou gen timoun. Li di, Wi, mwen kite pitit mwen lakay mwen vrèman, mwen prale wè kòman l ye, m ap tounen tousuit. Dam nan di, Ebyen, oke, dakò, pa gen pwoblèm ke m ap tann ou. Men lè figi dam nan, ou wè l sanble yon moun ki dezole, ki dezespere. Men lòske li pa t konnen sa dam nan t ap di li, dam nan di l, ou konnen se la m rete, ou mèt vin kote m, m ap tann ou. Li ale vrèman. Dam nan chita nan yon kwen paske li pa vle tande moun lakay li ap pale ansanm avèk jèn gason an paske li genyen moun k ap travay lakay li. Men jèn demwazèl sa li menm, li pa gen pitit, li pa ka fè pitit paske li soufri yon gwo maladi. Epi se konsa li te kòmanse pale ansanm avèk jenòm nan, Kè mwen malad anpil, doktè di m pral mouri, men, mwen genyen anpil byen. Jenòm nan sezi lè l di l li pral mouri. Men pakont, li kontinye pou l tande istwa. Dam nan di l, Kè mwen gen kansè. Mwen pral mouri e mwen gen anpil byen. Mwen pa gen pitit, men. Mwen te vle fè yon don ansanm avèk ou. Èske ou dakò? Jèn gason an, san pèdi tan, ke l t ap reflechi, li di, Wi, pa gen pwoblèm, ke ou kapab ban mwen kèlkeswa sa ou vle. Jèn demwazèl lan t ap esplike l kote ke l t ap di l, Mwen gen kat bank sa a ke mwen deside fè ou kado l, yon fason w ap jwenn yon kòb sou li. Kòb ki sou li a, se pou ou ke l ye. Ou mèt retire tout. E li te ekri modpas kat la sou kat la yon fason lè l al nan bank lan pou l ka jwenn li. Li ba l yon valiz lajan paske li te gen anpil kòb sere. Ti nèg la kòmanse etone, l ap panse, li pa konn sa pou l fè, li pa anvi pran lajan an paske li pa ka eseye konprann pou yon moun fè l kado yon kòb konsa. Men se vre ke li konnen dam nan se yon dam ki gen mwayen nan kominote a k ap viv lontan men l pa t janm konnen ke dam nan li menm li gen kansè. Li di, Mèsi anpil, epi l ap panse, l ap gade lajan an. Li pa anvi pran l. Etan l ap panse konsa, se konsa, gen yon zanj ki parèt bò kote l, ki di l, Pitit gason m, jodi a se jou delivrans ou. Sa m kite pou ou a, se mwen k ba ou l. Epi se konsa l t ap di, Mèsi Bondye, epi li bay dam nan lamen, li di l, Mèsi anpil, mil mèsi. Se kounye a li aksepte pou l pran lajan. Li pran lajan an, epi li vire. Li met ajenou devan dam nan. Dam nan t ap di, Non, pa fè sa, di Bondye mèsi, paske tout sa ki fèt nan lavi, se volonte Bondye. Mwen swete ke w fè yon biznis. E konsa dam nan t ap di, Mèsi Bondye, paske ou voye yon moun sou wout mwen. Mwen santi m satisfè de don ke m fè a. Kè m kontan. Se vre mwen pral mouri, men mwen santi m kontan. Se konsa tout nan lari, li nan lari ansanm avèk kòb lan, epi l ap gade lajan an, l ap panse. Li di, Bondye, gade kòman ou voye yon moun sou wout mwen. Kounye a kòb sa la, mwen pral okipe pitit mwen, mwen pral fè yon gwo biznis tenis. Sa se premye rèv ke l te genyen pou l fè anvan ansanm avèk lajan. E tout l ap mache, se konsa li kontre avèk ti dam sa a, men ti dam sa a, li t ap vann li tenis, ti dam nan te imilye l. Ti dam nan te rele l, Se pa machann tenis lan? Li di, Wi, se mwen menm wi. Se konsa ti dam nan t ap pale ansanm avèk li kote ke l t ap di l, A, mwen ansent. Papa pitit lan, li pa vle pran swen timoun nan nan vant mwen. Li di m ke pitit la pa pou li, li pa konn bagay ansent lan. Mwen vrèman ap pase mizè. Mwen nan lari m ap chèche travay, mwen pa janm ka jwenn travay. E pafwa m konn al rann moun sèvis pou yo ban m ti moso manje. Pafwa m fin rann moun nan sèvis lan, li pa ban mwen l. Jèn gason an t ap di l, Lavi se konsa. Li foure men l nan valiz ke dam nan te ba l lajan an, li ba l yon ponyen lajan, li pa menm kontwole ki kantite kòb ke l ba li. Li di, M ap ba w nimewo telefòn mwen, epi apre sa, w a kapab rele mwen yon fason mwen menm pou m kapab ede w ba w yon travay. Paske mwen gen yon timoun lakay la. Mwen pa gen manman l, manman l te gentan mouri ke se mwen menm ki responsab li, wa pase kote m. Se konsa li vire, l ale. Li di, Mesye, gade machann tenis tan m te konn ap imilye a non, gade l kouman l retire m nan mizè. Aswè a la m pa t konn sa m pral manje, m pral pase achte pou m manje. Se konsa mesye a t ap reflechi, li t ap di, Men, èske se pa ti dam sa ki t ap imilye m nan? A, li pa kwè sa pou anyen, li di l ap toujou ba l travay lan. Se konsa vrèman li deplase. Men kèlke jou aprè, se konsa, jèn gason sa li menm, ki t ap imilye l ke paske l ap vann tenis lan, li deside leve yon bon jou kote ke li di fòk mwen fè tout sa m kapab pou m wè kondisip mwen an ki t ap vann tenis lan. Epi se konsa li al kontre avèk machann tenis lan, li wè l, li vrèman etone kòman l fè fre konsa, kote l jwenn kòb sa yo. L ap gade l de latèt o pye e l ap di l, Monchè, mwen vin remèsye w jodi a. Mwen remèsye w paske ou te retire m nan bouch lanmò a. Ou te retire m atè a, mwen pa t mouri nan raje a. Se konsa l t ap di ke tout sa ki fèt se volonte Bondye. Lavi m chanje konplètman, m p ap ba w manti, m pa menm moun nan ankò. Se konsa jèn ti gason an t ap di l ke, Mwen santi sa, paske mwen wè w vrèman fre, m pa eseye konprann anyen. Li di mwen gen biznis. Lè l di l li gen biznis la, ke ou gen biznis, men ki biznis ke ou genyen? Li panse se yon bagay ki trè raz. Men jèn gason an t ap di l ke mwen gen yon gwo Magazen kote ke mwen vann tenis an gwo e an detay. E mwen kite yon pati nan lòj mwen an pou ou yon fason ou menm pou kapab responsab pou vann kèlkeswa sa ou vann kòb ou se pou ou li ye. Mwen tou fè w kado pati avèk tout machandiz. Machin mwen la, an ale mwen pral ansanm avèk ou. Se konsa vrèman, li te rive ansanm avèk li devan machin nan, yo pran machin, yo ale. Se konsa lè l rive nan lòj lan l ap montre l, li di l ke, ou wè pati lòj sa a, se pou ou li ye. Mwen fè w kado l paske Bondye beni m. Mwen fè w kado l paske mwen vle ede kèlkeswa moun ki nan bezwen. Se vre, apre mesye yo te fin tire w, malgre tout sa ke ou te di m, men mwen padone w, paske, Tout sa ki rive nan lavi m se volonte Bondye. Se konsa mesye sa t ap vin parèt, se li menm ki te tire jèn gason an. Li wè l, li kouri, li di, Woy! Gade zonbi a! Èske se pa lage yo lage zonbi a dèyè l, li pa konnen? Men, li kouri san l pa gad dèyè. A chak fen istwa mwen toujou pote yon konsèy pou ou. Konsèy mwen pou ou nan istwa jodi an se pa dekouraje. Lavi a mande anpil sakrifis. Lavi a, gen anpil mizè ke w kapab pase ladan l, men pa kont si w gen kouraj ke w ap rive reyalize rèv ou kanmenm. Desepsyon, imilyasyon ke w ap pran nan lavi w pa kapab pèmèt ke w bese lèbra. Kenbe rèv ou yo fò, priye Bondye epi Bondye ap fè wout pou ou. Pafwa gen de moun ke yo konn bliye nan kominote a, pafwa gen de moun ke yo konn tèlman imilye ki swete pou yo touye tèt yo pou kont yo, Men non, lavi a se konsa l ye. Menm moun ke w ap imilye jodi a, demen si Dye ve gen dwa se li menm ki sove lavi w. Pa bliye si w poko abòne, m ap mande w pou w fè sa kounya e pataje istwa sa a yon fason pou l kapab arive sou yon lòt moun. Se la mwen mete yon fen, tchaw, alapwochèn pou yon lòt pi bèl istwa.